Donald Trump kontinye ap bay lòd pou kapab deplase bato de gè ameriken yo ak anpil lòt zam pou mete yo tou pre peyi Venezuela. Ebyen Nicolas Maduro, misye ki santi sa se yon pwovokasyon, ebyen ki sòti nan silans li. Maduro fè konnen pèp Venezuelyen an ap rete fèm, ini pou lapè, pou souverènte yo, pou respè peyi yo. Ebyen misye mande pèp la pou kapab kontinye defann chak pati nan peyi sa a, e l di tè sa a, lwa peyi a pa pèmèt pèsonn touche l, eben si ameriken yo panse yo pral anvayi Venezuela menm jan yo abitye fè l nan lòt peyi, eben Maduro di l pap chache kont men si yo atake l, sa ap fini trè mal. E l gen misil li yo ki kapab frape teritwa ameriken an pou fè yo fè defisi. Eben Miami ki tou pre avèk Venezuela, medam e mesye tansyon ogmante, eben la nou wè Bagay yo ki vrèman pran yon lòt nivo, enben anpil moun kòmanse enkyete yo lè n ap gade sa k ap pase la a. Jan bagay yo prale la, anpil moun panike. Enben, nan imaj n ap gade sou ekran an, sa se ansanm de zam de gè ke Ameriken yo itilize lè yo nan gè ki tou pre avèk Venezyela. E de tanzantan nou wè y ap ogmante sou yo e y ap ogmante prezans sòlda yo. Enben Maduro ki mande chak grenn militè kanpe pou n defann peyi a, kanpe pou n pwoteje popilasyon paske nou te sèmante pou n defann bout tè sa e yo pap dakò pèsòn vin nwi yo enben li fè konnen pou jwenn lapè fòk ou prè pou fè gè se pa ti koze k gen la map rekòmande w gade videyo sa jiska la fen san rate yon pati mwen salye nou e map pwofite di nou mèsi pou sipò nou paske san nou. platfòm sa pa tap egziste. Pa ezite pataje emisyon an, peze bouton like la, se ekstrèmeman enpòtan pou kapab ede fanmi an grandi. Medam e mesye, tande ak wè se 2. Donald Trump, misye se youn nan moun ki te pwomèt, avèl mond lan pral an pè, avèl pap gen destabilizasyon kòmsi nan okenn kote, rejyon yo pral frèt. Ebyen, depi kèk jou la, Donald Trump ap pran 2 desizyon, e se pa sèlman nan peyi Venezuela li bezwen fè sa, ebyen nou wè nan menm Meksik li bezwen fè yon bagay konsa. Ebyen yo vle pou twoup ameriken yo fè yon entèvansyon pou kapab al trake moun kap fè trafik ti poud la nan peyi Meksik. Ebyen prezidant Meksik lan, ebyen li pa dakò. Ebyen Claudia di l pa dakò bagay konsa fèt, li di son vyolasyon. Li di si gon bagay ki pou regle, se sòlda Meksiken yo pou kapab met ansanm avèk tout lòt fòs yo pou rezoud pwoblèm nan. Ebyen president lan di li menm li pa tolere sa e yo fon rekil. Men Maduro non sèlman yo akize l kòm moun k ap sipòte bandi e nèg k ap fè kesyon trafik ti poud la e yo menm lonje dwèt sou li, li se youn nan fondatè oubyen youn nan manb moun kap jere ti poud sa nan peyi Venezuela ki voye l sou teritwa Ameriken. Ebyen Trump di yo vle retire rejim sa. Humm. Depi yo pa kapab manipile yon moun kap dirije yon peyi, yo di rejim. Menm jan nou tande, nan Kore di Nò yo di w rejim Kim Jong Un. Nan Venezuela yo di menm bagay la. E gen lòt peyi yo itilize menm kontèks la. Ebyen pou Ameriken yo, deplwayman zam sa yo pa fèt pou granmesi. E se yon siyal trè fò yo voye bay Maduro men misye ki konnen kòman etazini ye depi w moutre w pè l depi w moutre ou prè pou koube ya fè w nenpòt bagay malgre Maduro pa gen zam nikleyè ebyen li kontinye ap fè efò pou kapab pwoteje peyi l malgre gen zam ameriken genyen yo pa genyen men sa yo genyen yo mete yo an aksyon e yo mobilize lame a mete l an alèt maksimal pou kapab prepare kont nenpòt atak. Ebyen detanzantan bato de gè ameriken yo ap apwoche. Ebyen bato sa yo ki gen anpil sòlda e anpil misil prezan tou pre peyi Venezyela. Ebyen genyen de seri de bato ameriken yo deplwaye nan modèl sa m pral mete sou ekran pou nou kapab wè. Nou wè nan modèl sa. Ki kapab lanse plizyè misil an menm tan. Wè djaz sa yo? Humm. Ameriken yo itilize yo anpil nan gè. Men se de se de bato ki trè pwisan. Pa egzanp, lè w ap gade bèt sa. Ameriken yo itilize l anpil nan konfli. Ebyen, yo deplwaye plizyè ladan l pou kapab bay pèp Venezuelyen an plis strès. Ebyen daprè medya nan peyi Venezuela yo fè konnen yo rive dekouvri ke Ameriken yo gen 8 nan modèl bato m sot moutre nou la ki se bato de gè ki transpòte 1200 misil e soumaren nikleyè. E yo di gen lòt zam ki kontinye ap vini e anndan bato sa yo gen de seri de cha pou kapab itilize pou deplase de fason terès. Ebyen eske ameriken yo vle pran Maduro jan ke yo ta ap menase oubyen ap fè dese de demonstrasyon? Pou anpil moun se presyon yap bay, men lè Lèzetazini tap menase Japon anpil moun te panse se presyon. Se lè Etazini te lage on premye bonm, on dezyèm bonm e yo wè se yon bagay serye li tap regle. Malgre se Japon ki tap Takine detwi bato ameriken yo, men zam nikleyè pat dwe itilize dapre anpil peyi. Men Etazini nou konnen depi l deplase zam nikleyè tou pre yon peyi, eben sa soulve enkyetid bò kote popilasyon yo e dirijan. Paske ameriken pami tout peyi nan mond lan se premye nasyon ki te itilize bonm nikleyè an 1945 sou peyi Japon nan mwa Out. Ebyen, yo wè, yo pa an gè avèk Lèzetazini, yo pa atake bato de gè ameriken, yo pa tire sou ameriken, yo pa fè anyen ki mal pou wè Etazini gen pozisyon sa, Maduro, misye di sa li pap tolere l. Ebyen, 8 bato sa yo, ki se 2 bato de gè, ki pote plizyè misil ki kapab lanse an menm tan, e soumaren nikleyè a, se li k pi enkyetan nan istwa. Ebyen, Maduro Misye pa konnen kisa Lèzetazini ap chache ojis? Ki plan Etazini? Kisa yo vle fè? Poukisa se demonstrasyon sa ya fè? Ebyen, gen prezans elikoptè, gen prezans dronn e avyon de gè sou kèk nan bato sa yo. Gen anpil analis ki fè konnen Ameriken yo prevwa frape oubyen entèvni sou teritwa Venezuela nan jou kap vini yo. Men nou poko gen yon nòt ofisyèl, nap toujou rete poun swiv kisak pral pwochèn etap la. Men fòm di nou, si ameriken yo oze pran chans fon bagay konsa, hum, menm si yo kapab rive pran Maduro oubyen eliminel, men anpil nan yo ap viktim. Dayè, yo pa may pou sa. Ameriken yo pap nwi pou yo wè yo atenn objektif yo, menm si kèk nan yo ta viktim, paske sa yo bezwen fè a, se mete yon rejim oubyen yon gwoup moun ki kapab obeyi yo. Menm jan an Ayiti. Nou pa wè an Ayiti yo fè nou pèdi souverènte nou? Yon peyi kote Jean Jacques Dessalines te di blan pa dwe pile l. Jodi a la se blan k mete cpt, si yon moun vle prezidan se blan k pou apwouve w, si yon moun vle senatè, penenpòt pòs Pou direktè lapolis pou garanti sekirite peyi Dayiti, si anbasad amerikèn pa bo pase an Ayiti, ou pap kapab. E yo kontwole tout politisyen, e politisyen sa yo, yo pa kwè nan devlope Ayiti, se kay blan yal fè afè yo. Ebyen Maduro youn nan bagay misye fè ki apresye pa popilasyon an, se ke misye malgre tout sa yap di, malgre tout sa yap fè, misye kontinye kanpe poul defann peyi l. Misye kontinye rete la, Gen moun ki t ap santi tansyon ogmante fas avèk Lèzetazini ki se yon grand pwisans ki t ap prese kite pèp la pou kont li. Misye di, si gen pou mouri, l ap mouri avèk pèp la. E se pa nenpòt dirijan k ap di l. E nèg la gen kòb, e sou twazyèm manda l li ye la. Enben se sa k deranje ameriken yo, yo vle pou misye ale. Men humm maduro misye vle rete pou kapab fè sa pèp la te bal fè e sa kap bon pou peyil. Enben pou les Etats Unis. Yo pa fin renmen fòm tèt misye e yo estime misye ap vyole dwa moun, nou konnen pou yo aji fòk yo jwenn yon rezon. Menm jan gen nèg poul kite yon fòm, gen de rezon lap mete sou tab la, lap di se tèl bagay ki fèm pran tèl desizyon, enben maduro misye ki. Pou li menm lap byen jere peyil, men Etats Unis pa fin apresye nan fason bagay yo ap fèt la. Yon tansyon ki kontinye ap ogmante. Yon tansyon ki mete anpil moun nan enkyetid paske si konfli a eklate, li kapab elaji e gen peyi k santi sa k ap pase nan peyi Venezuela kapab pase lakay yo tou. Enben, Etazini pou l rete sa l ye a, fòk li toujou an gè. Fòk li toujou ap mete presyon, trase egzanp. Lè w fè yon bagay konsa, Ebyen lel mande yon dirijan non lot peyi men sam vle w fè ou pa dakò fèl ebyen yap diw map fè menm sam te fè nan peyi Venezuela. Ibrahim Traoré ki se prezidan Burkina Faso a, misye di lèl bay koudeta li pran tèt peyi a, yo dil gade byen pou wè sak rive prezidan ayisyen an si tout fwa ou pa dakò obeyi nou wap pase menm jan misye di ti mari pap monte ti mari pap desann map rete la nan tèt peyim e vreman vre misye ranfòse relasyonl avèk larisi avèk peyi k kapab pwotejel Ebyen de se fèt, Ibrahim Traoré rete la. Ebyen yo toujou ap itilize desey de peyi pou trase egzanp. Nou wè kòman yo te bonbade Libi, kòman yo te bonbade Irak. Ebyen Maduro, misye di nou pap vin trase egzanp sou peyi m nan. Nou pap vin pran peyi m nan kòm yon egzanp. Misye di se yon pèp ki te vote m. Map defann peyi m, pe enpòt jan sa ye. penenpòt lè kondisyon. Ebyen Maduro, misye moutre aklè, se pa sèlman lè w gen gwo zam pou defann peyi w, ebyen misye ap fè efò. Jan map gade la, sa se sou paj ofisyèl misye. Si n ale sou Facebook nap wè l, e si l gen lòt platfòm tou nap wè l. Men sa misye di. Li gen apèn 5 èdtan depi misye pataje l. Misye di pèp Venezuela a ap rete fèm, ini, pou lapè e pou la souverènte e pou le respè du pays. Enben, popilasyon venezuelyèn nan ap rete solidè, ap rete men nan la men pou kapab defann teritwa yo. Misye di, Venezuelyen, Venezuelyèn, lwa nou an pa p dakò pèsòn touche tè sa a. Gen moun, depi l bezwen pou fè yon bagay ou pa dakò fè l, li fache avè w, li ba w tout vye non. Nou wè sa nan kominote nou an. Ebyen, ameriken yo menm jan. Depi yo vle w fè yon bagay ou pa dakò fè l, Yo prè pou fè pèp la leve kont ou, yo prè pou fè pèp la rayi ou, yo prè pou fè nenpòt bagay. Ebyen misye se peyi l lap defann. Se pa sak pou ameriken lap pran. Se pa sak pou yon lòt peyi lap pran. Se pa sak apati avèk yon lòt nasyon lap pran. Se pou nasyon pa l la. Ebyen misye di tè sa a, humm, lwa peyi a di nou pèsòn pa dwe touche l. Konstitisyon pap otorize pèsòn touche l. E pou n kanpe pou n defann li. Se pa de venezuelyen, venezuelyèn ki kontinye ap vin enskri pou jodi lendi premye septanb lan, anpil sitwayen peyi sa ap vin enskri pou kapab pwoteje peyi. Enben Maduro, menm si w kapab gen tout pwoblèm avè l, men mete respè devan l, paske li omwen kanpe anfas yon grann pwisans. E se la a, mond miltipolè ke Vladimir Poutine ap pale a, nou kòmanse wè l. Lontan Etazini ta di w fè tèl bagay ou pa fè l, Anvan w bat je w, misil t ap gentan ap fè kenken sou teritwa w la. Mwen te pran egzanp la pou nou. Se pa sèl Ayiti Ameriken te anvayi. An 1915, yo te anvayi Ayiti. Yo anvayi plizyè lòt peyi. Yo voye sòlda yo al fè sa yo vle. Lwa yo vle a, yo vle enpoze l. Si yo pa renmen fòm tèt yon gouvènman, yo voye al enpoze sa yo vle a. E yo fè yon lavaj sèvo pou nou, se blan k kapab deside. W ap wè, yo toujou fè n kwè yon grenn sòlda ameriken vo nenpòt mil polisye pa nou. Tandike, nan gè Vyetnam nan m ap gade kòman sòlda ameriken yo t ap mouri, ebyen, lè yo fè sa yo fè w pè, e dekwa lè y ap anvayi w pou w kapab fistre. Sa k gen la medam e mesye, nou kapab di Maduro koke nan gòj, humm, Donald Trump. M pa konnen si yo p ap pase alaksyon a la dènye minit. M pa konnen si yo p ap pran de desizyon ki pi strik ke sa k gen la a. Apre deplwayman zam sa yo, Eske yo pap pase nan yon lòt faz? Men fòm di nou, Venezuela tou pa rete endiferan. Yo gen avyon kap siyonnen pati ki apatyen avè yo a, lanmè yo a, syèl yo a, ebyen yo gen bato ki ap fè patwouy sou lanmè a, e yo gen de sòlda ki deplwaye nan 4 kwen peyi a, e sitou nan fwontyè yo pataje avèk la Kolonbi. Maduro, misye montre l se yon gason kanson. Gen prezidan la k tap gentan kouri al kache nan peyi li konnen Etazini pap ka al pran l tankou Lachin, Larisi, Iran men Maduro di gade map rete la e misye bay lòd nenpòt frap Ameriken yo fè anvan sou teritwa yo a yo pap pran tan pou yo riposte e sak gen la li pap piti si Ameriken yo eseye atake menm si yo kapab rive elimine Maduro men yap gen bagay nan men yo e Donald Trump klè sou sa yo pa vle Maduro ankò e se peyi sa yo kap preche lademokrasi. E se peyi sa yo, se sa yo vle y ap pou fèt. Enben, jan n ap gade nan imaj ki sou ekran an, sa se ansanm de bato nou wè la a, tout sa yo se bato ameriken. Yo nan zòn Potoriko, gen avyon, gen soumaren, sa w ap gade la a sa se yon soumaren. E gen ki tou pre peyi Panama, sa vle di nan lè l la la a gen plizyè zam de gè ki prezan tou pre kot Venezwela. Men si Etazini ap preche la demokrasi, m panse yo ta sipoze jere bagay la yon lòt fason. Men Putin fè yon diskou pandan l nan peyi Lachin nan, misye di n ap goumen pou mond miltipolè a. Afè mond inipolè, se yon sèl peyi k pou deside, kòm si se peyi sa k mèt mond lan, li di sa dwe fini. Depi peyi a pa vyole souverènte w, li kapab fè sa l vle, paske chak peyi granmoun lakay yo, chak peyi gen fason yo fonksyone. Enben Lachin, Larisi, Kore di Nò, Iran ak End ak plizyè lòt peyi, Brezil, pou m site sa yo sèlman, ap goumen pou kapab gen yon mond miltipolè kote tout peyi lib. Afè nou tande, Ayiti pa kab fonksyone avèk Larisi an, pa ka fonksyone avèk Lachin, Ameriken ap fache a, enben, pou Larisi, yo vle sa fini. Se peyi a pral konnen ki bò l jwenn avantaj. Si Ameriken yo pa bay Ayiti avantaj, Yo lib pou yo chwazi Larisi. Men se nan mond miltipolè a, nan mond nou ye la a, malgre anpil bagay kòmanse chanje, men jiskaprezan bagay yo toujou parèt konplike. Si w nou bezwen wè, anfèt, si nou bezwen wè fòs ameriken, jan yo rapid, jodi a la fè apèl avèk Larisi oubyen Lachin pou voye sòlda an Ayiti, w ap wè Koman ameriken yo ap entèvni. Yo kapab menm mete blokis. Wè pandan gang ap tiye nou. Pandan bandi ap pran teritwa. Byen ke se menm yo menm ki bay misyon an paske gen gang yap itilize yo pa menm rann kont sa. Dayè anpil ti solda yo menm misyon yo se gwo chèf gang nan yap sipote. E gwo chèf gang sa l konnen kiyès ki bal misyon an. E zam yo nou konn kibò yo soti. Ebyen pandan nou wè Tout sa kap pase la ameriken pa janm ede nou kito ta wè nou fè apèl avèk la chine la russie pou kòmanse ede nou devlope ayiti ou pwal wè kòman nou pral gen plis pwoblèm e yo kapab menm entèvni militèman nou gran timoun nap konprann sak gen la li eksememan tris ebyen son dosye map kontinye kenbe nou update ebyen ameriken kontinye ap deplwaye zam m pa konn si se pou kapab tire dèyè ti zwazo obyen si se pou tire sou teritwa Venezuela men jiska prezan nòt ofisyèl la poko sòti Men dapre anpil analis, yo di chwa sa a ameriken yo fè la kapab debouche sou yon gwo konfli. Ebyen Etazini pa souvan rantre nan gè pou kont, eske peyi alye l yo pral prè pou kanpe avè l? E gen anpil peyi, hum, se de dirijan maryonèt, depi yo di yo agoch yo agoch, e yo prè pou obeyi ameriken yo. M ap vin avèk anpil lòt enfòmasyon pou. Ke Bondye beni nou proteje nou. Randevou kase pou lòt emisyon. Mwen mennen w anpil. Babay. Like abone pataje sou tripinfo dosye a tou cho ebyen pa kite moun diw ebyen rete branche pou pa pèdi okenn ebyen video ke nap prezante video strikteman entènasyonal konsènan sa kap pase nan mond lan.